Jovelin, bonsoir kòman w ye? Bonsoir bonsoir bonsoir tout oditè kap tande nou e mèsi pou envitasyon an monchè Monchè mwen gen yon bagay senp mwen te di e m vrèman m vrèman kontan kesyon paske m vrèman m vrèman panse sitou jenès lan t dwe panche yo sou anfen map bay repons lan e m vrèman swete lap lap atenn anpil jèn paske se se fason sa nou dwe viv e ann di, responsabilite moun ki bò kote nou. Mwen m te toujou di dè le debi ke papa m vin prezidan, se kòmsi se te, se kòmsi l te vin direktè yon lekòl. Ok. Si papa w direktè lekòl lan, premyèman sa pa vle di w ap premye tout tan, fò w stil etidye. Ok. Fò w travay di, okontrè w vin gen yon responsabilite menm pou w reyisi plis ke lòt yo. M santi, m te santi responsabilite sa, donk fò w pran vi w bokou plis o serye. Men dezyèmman, le fèt ke m te pran bagay lan mwen mete l nan dimansyon sa, li te vin ban m yon lejète tou, ou konprann, mwen deside ret viv tankou yon moun nòmal. E mwen ta pale de Senmak jisteman, mwen menm, m konn pase inapèsi nan vil sa yo. M pa, m pase, m ret la, m kab chita la, moun pa wè m, yo pa rekonèt mwen. Paske jisteman m pa. Kòm m deja di sa an bon kreyòl m pa pran tèt mwen pou yon pakèt afè, m son moun menm jan ak tout moun. Donk ki fè ke wi menm jan avèk tout jèn ki ta kab gen paran yo ki okipe nenpòt pòs mwen menm mwen te la a, m te nan m te nan katye yo ansanm avèk moun yo, nan restoran yo, m chita nan bar yo, m fè reyinyon piblik, m al gad match piblik ansanm avèk tout lòt moun ou konprann. Al nan plaj piblik avèk tout moun donk se se te yon fason pou mwen tou pou te retire pon sa a ke yo t ap eseye konstwi ant mwen menm avèk reyalite a. E vwala m fè l kafou tou, m se nèg ki leve kafou, donk m se yon nèg, e yon fwa pa mwa minimòm fò m te desann kafou pou m al wè matant mwen. Donk lè m rive kafou se sou katye m mwen ye, se devan lakay matant mwen m chita deyò a nan lari an, ou konprann, tout moun ap vin salye moun ki te konnen m depi m tou piti, ou konprann. Epi vwala, de trè bòn konvèsasyon, m gade yon lejète nan vi an, donk ki. E m panse se sa ki pi enpòtan, se sa ki fè idantite w anfèt antanke moun men antanke ayisyen tou, se ke fò w konsyan èt ayisyen pa gen anyen pou wè avèk yon pòs ke ou okipe oubyen yon pòs ke yon manm fanmi yon paran okipe. Li gen pou l wè avèk kòman w kontinye kenbe relasyon ke w te genyen avèk Ayiti ke w te konnen an, avèk Ayiti ki stil egziste an, konprann? Donk avèk ayisyen ki la yo, ki ki osi digne ke ou menm, ki ki ki nan menm nivo ansanm avè w anfèt, paske nou tout se imen, nou tout nan menm nivo an, se konsa m konsevwa l. Donk se konsa m te viv prezidans papa m mwen menm.
Bon la kounya sa se nòmalman e deplasman avan papa w te prezidan avèk lè l vin prezidan lè w di chak omwen yon fwa pa mwa w al kafou a e toujou e li atire atansyon paske la kounya ap vin gen sekirite avan w te toujou gen lòt machin ki gen sekirite dèyè w e sa.
Wi byen sur, ou konnen o tou debi mwen menm mwen te pran, m pat konprann kontèks afè sekirite a, m pat konprann paske papan m te toujou antreprenè donk ann di antreprenè ase reyisi donk se ki ve di bon mwen menm mwen jwenn ann di m leve nan 2 mond mwen jwenn mwen jwenn mond katye popilè la etou sa men m jwenn mond tou kote ke si m vle atenn le twa de la sosyete m kapab antouka mwayen an te la ou konprann sepandan lè w vin rive avèk kesyon prezidans lan lè w vin rive jisteman nan dosye sekirite an o debi m te gen difikilte pou m konprann li. jiskaske yo tire machin nou, si yo tire sou machin nou yon premyè fwa. Donk se lè sa m konprann ke o ok. Anfèt rezon k fè yo bay pitit prezidan yo sekirite an, se pa paske yo vle fè yo pase pou yon pakèt afè, oubyen yo vle fè yo pase pou moun ki tèlman spesyal nan sosyete an, se paske gon danje reyèl anvè prezidan e lè yon moun bezwen fè yon moun mal ki premye moun ou gade? Pitit li. Jan yo di bèt a ke pa janbe dife, ou konprann? Donk yo toujou gade ke an anvan. Donk se te lè sa mwen menm mwen konprann rezon k fè, an n di rezon dèt ke ou antoure avèk ajan sekirite. Mentenan mwen menm, m son moun, kòman m te kab di, trè zimen, mwen te mete ajan sekirite m yo nan yon sitiyasyon ki trè amikal, ou konprann? E defwa m pase inapèsi nan sans ke mesye yo te konn avè m epi yo pa gen inifòm, ou konprann? Tout moun sivil. Kijan? Montre m, montre m, ban m yon egzanp, kijan ou mete yo a? Non, pa egzanp, m, lè m ap, mwen se antreprenè, m se antreprenè, m te konn travay nan Nòdès. Donk lè m ap, lè m ap sou chantye, m ap travay, epi ou gen de twa ajan USGPN ki kanpe deyò, ki abiye, epi ki gen yon fizi nan men yo, ou konprann, li, li pote yon lòt mesaj, ou konprann. Tandike menm nèg sa yo abiye an sivil, ki gen djin sou yo, ki gen mayo sou yo, epi ki gen jis yon arm de poing ki anba mayo yo, fizi yo ret nan machin nan, epi nèg yo ap bay blag ansanm avè yo e tou sa, ou konprann, li pote yon lòt mesaj tou. Moun yo pi alèz, moun yo santi yo pi lejè pou yo vin pale avè w. E li pèmèt ke ou vin pote chapo antreprenè w pi byen tou, ou konprann? Donk se youn nan dispozisyon ke m te konn pran anpil paske jisteman afè fè wè, fè sesi, fè sela, fè. Se pa t sa ki te objektif lan. M te fè si ke menm lè m te gen dinamik sekirite sa a bò kote m, ke l te rete nan wòl prensipal li ki se pwoteje m. Men se pa pou l te fè moun pè ni pou te fè moun rete lwen m, ou konprann? Donk se ki vle di, wi menm lè m te konn al kafou yon fwa pa mwa, m te konn pran dispozisyon sa yo Pou e nòmalman tout moun pa oblije konnen ki map la premyèman e dezyèmman lèm la a tou yon moun gen dwa pase l wè gon ti yon ti gwoupman ou konprann de twa moun ap vini kiyès ki la kiyès ki la men si wap pase se pa kòmsi sirèn limyè oubyen ajan sekirite abiye kap fè w wèm la ou wè sa m di w la donk se Se te fason pa m pou m te mennen, pou m te mennen vi m antanke pitit prezidan an avèk tout senplisite ki, ke m te ka al chèche, ou konprann? Li te difisil, men m t al chèche l. E, e vwala, se youn nan rezon ki fè anpil moun dekouvri m se nan alokisyon ke m fè, diskou ke m fè lò de fineray papa m. Tandiske m te la. Ou konprann? Ok.
E ou te gen chans laba pandan papa w prezidan?
Si m te gen chans, kòman? Eskize. M di, si w te,
si w, ou te konn vwayaje ale aletranje pandan papa w te prezidan? Wi, byen sur, byen sur. Ki jan sa fèt? Ankò yn fwa, nan tout sa senplisite. Ou konprann mwen? Prèske tankou yon sitwayen nòmal. Prèske tankou yon sitwayen nòmal. Jan, depi m fin tcheke M pran avyon, m gen dwa gon grenn ajan sekirite ansanm avèk mwen ke petèt kote ki pral rive nan vil yo kote m prale ansanm avè l lan men an menm tan m asire m ke fòk tout bagay yo fèt kalmeman nan la senplisite tou sa donk vwala se te e anplis tou li te koute li te koute leta byen mwen chè ou konprann paske bon si w ap vwayaje avèk yon ekip moun ou pran avyon sesi avyon prive bagay sa yo donk tout tout frè sa yo ta pral vin frè deta deta e nou menm nan politik piblik papa m nan se yon politik piblik ke l te mete an avan m sonje lè msye te met yon limit, te fè met yon limit, fè egzekitif la met yon limit sou a ki pri ke leta ap achte machin, ou konprann, met yon plafon e tou sa. Donk se te nan menm, an n di, filozofi politik piblik sa a, kote ke, bon, senplisite an, premyèman li itil mwen pou m pase yon apèsi, men senplisite an tou li itil machin etatik lan, paske li fè nou depanse mwens kòb, ou konprann. Donk se te, se te sa, men mwen menm pou wi m te konn, m te konn deplase, m te konn deplase ase souvan, paske. M te etidyan, m etidyan tout vi m mwen Kanada donk manman m ap t ap viv Kanada e manman m still ap viv Kanada donk fò m te rantre wè manman m rantre wè sè m ou konprann donk m te fon pati fanmi m la mwen.
Sa vle di lè w pral wè manman w Kanada ou gen grenn ajan avan w?
Des fois même pas. Oui ou pase inaperçu la jan w di a senplisite men kounya a kijan ok rare fwa w konn gen ajan avè w Jouvèl e Moïse e yo moute avyon a zam desann Canada yo gen zam kanmenm sou yo? Monchè sa se sa se akò politik mwen kwè ke de ke leta ayisyen genyen avèk lòt leta Lè se deplasman entènasyonal ki ap fèt e ke li fèt prèske o nivo diplomatik, se eta ke w ateri ladann nan ki responsab sekirite w. Donk se ki ve di, ajan ki a vòlò pa oblije ame. Ou konprann?
Li plis lojistik ke sekirite. Ban m yon egzanp. Ban m yon egzanp. Ou pa pote prezidan e pi ou pral Kanada. Ou gen yon ajan avè w ki pa gen zam. E pi ki jan sa fèt lè w rive èpòt la Kanada? M ap pran yon egzanp ki pi piblik. M te fè yon vwayaj lè papa m prale a Wòm, Vatikan. Ok, se te yon vwayaj nou tout an fanmi an pou rankontre, pou rankontre Pap la ki desede kounye a. E vwala, jisteman, sa m sot di w lan la ki se jan de akò politik de sekirite sa a ki genyen ant Leta ayisyen avèk lòt Leta yo te aktive paske

M pa janm rankontre de sitiyasyon kote m santi m an danje pandan ke m sou teritwa nasyonal. Malerezman sa rive m plizyè fwa Ayiti poutan pandan ke se la m gen plis ajan sekirite. Paske bon, nou konnen ni LPR t ap travay an di kont yon sistèm ki te trè pwisan, ki toujou trè pwisan jodi a e ki pa respekte lavi moun. Donk dèfwa yo yo fè tès, ou konprann, pou yo wè ki kote yo ka rive. Talè w sot di yo te gen chans. Konbyen fwa yo tire sou machin ou? An kontan jou swa asasina a, 3 fwa. Premye fwa a, nan ki okazyon, ki jan sa te rive? Eksplike oditè m yo m tande. Monchè, premye fwa a, mwen te gen yon biwo twazyèm aveni, ok, lavil. E pi, m ap soti nan biwo m, m kwè mwen voye, mwen mande ajan sekirite ki te nan bakòp yo pou y al fè yon komisyon, swa pou y al fè gaz, yon bagay konsa. E pi mwen menm, m ap tann yo nan biwo a, ok. Le tan pou mesye yo al fè gaz lan yo tire sou machin paske a machin yo al fè gaz la se machin pam ok e yo tire sou machin nan donk an pansan ke mwen nan machin nan men m pat nan machin nan nan moman sa a donk lè m resevwa apèl la ajan sekirite la vin nan di m sa nou oblije pran machin bakòp la se avèl mwen monte lakay mwen avè Kenskòf donk an tout ijans kouri monte bagay sa yo telefòn mwen tèlman sonnen li bòg se premye fwa sa rive m menm papa m t ap eseye rele m li pa ka jwenn mwen. Se te atravè telefòn yon ajan sekirite ke li eseye rele m pou l te kab jwenn mwen. Finalman, atravè yon lòt telefòn tou ke l konnen m te genyen. E lè sa jisteman, misye te bezwen jis konnen èske m anfòm, èske m lakay mwen, èske gen moun blese, èske si, èske sa. E mwen di l mwen rive, mwen lakay mwen, m eksplike l rezon fè m pa t kab reponn li, paske m pa t ka reponn pèsòn. Mwen jwe sou apèl yo, m pa menm kab ouvè telefòn nan menm, e tè nimewo demare l, li pa t kab fonksyone. E vwala mwen te toujou genyen, ou te toujou genyen jan de atak sa yo. Ou genyen, nan menm peryòd sa, se te menm peryòd m kwè ajan USGPN yo te arete yon fo USGPN ki t ap tann papa m nan palè pou te tire sou li. M sonje, m pa konn si n sonje nouvèl sa. E donk, donk ou te gen jan de atak sa yo ki t ap fèt. Nèg yo, nèg yo te, nèg yo te pouse al lwen, m panse. E dezyèm fwa yo atake machin mwen Nazon, mwen te nan machin nan. Ok. E fòm di w byen, te gen yon desizyon ki te pran nan palè, mwen panse pa m te fè pati de li tou, yo te di ke, ekout, nou pa pral kreye yon sitiyasyon de pè pou n al kite moun yo konnen a chak fwa ke y ap atake nou twòp, anfèt nou ap fè twòp kominikasyon sou li pou n kab konsantre nou sou sa nou gen pou n fè yo, ok, antanke fanmi, antanke egzekitif oubyen menm antanke li menm pèsonèlman antanke prezidan, ou konprann? Men an menm tan, E fò moun yo, fò piblik lan konprann ke 7 jiyè 2021 an, se te rezilta yon pakèt mini atak konsa. Pa egzanp, 30 desanm 2020, yo asasine 3 ajan sekirite Palè Nasyonal ki t ap soti Pòdepè avèk ti frè m. Men lè sa ti frè m pa t nan kòtèj la. Donk sa vle di sa yo se te de atak jisteman ki te dirèkteman de mesaj ke yo t ap voye bay prezidan an. Pou l fè konnen nou ka nou ka manyen pitit ou. Ou konprann? E sa vle di nou ka manyen w tou. Donk se nan nivo sa a e danje an, di'e damoklès lan li te sou tèt nou. Men se se se se yon dimansyon anpil moun pa konprann jisteman, se yon se yon vi sakrifisyèl anfèt lè w lè w moun nan pozisyon sa a. Ni pou ou ni pou fanmi w. Donk imajine yon jèn yon jèn gason tankou m ki gen gen timoun a bazaj nan moman an, dezan, twazan epi ou konnen minimòm yon fwa chak ennan edmi y ap tire sou machin ou. Li pa. Li pa dwòl, ou konprann? Se yon bagay ki fè w souri lè w ap dòmi lannwit, ou konprann? W ap viv sou yon strès pèpetyèl. Men, m te konprann, m te konprann travay ke papa m ap fè an. Li te mande pou nou menm nou mete gason nan kanson nou, mete, mete moun sou nou pou nou te, pou nou te pase peryòd lan. E, byensi, nou pa t janm imajine ke li ta pral fini jan l fini an.
Bon, Jovenel m pral vin nan 7 jiyè men ban m fon ti bak ankò e premye atak la ou di l fèt e pandan sekirite yo al fè gaz 3 atak e m konnen yo pa kite l pase sou silans kiyès sa k t ap fè atak sa yo poukisa yo te vize nou kisa n te genyen kòm enfòmasyon apre tout atak sa yo?
Monchè e fò m di w byen Pa gen youn nan atak yo ke yo te reyisi apreyande pèsonn. Ok. Donk ki vin fè ke menm si gen ankèt an kou, nou pa reyisi konnen finalite bagay la. Men, e, m panse tout, m panse tout pèp lan gen yon ti ide de ki sa k t ap fèt la. Ou konprann? Paske, malerezman, se sa nou sot wè la avèk yon seri de arestasyon k fèt ane a, oubyen yon seri de moun ki anba sanksyon, oubyen yon seri de moun ke non yo ap site nan, nan deba piblik lan, se ke, ou gen yon seri de gwo zotobre anndan peyi an, ki te bay tèt yo, m ta kapab di, machin ensekirite an, se te machin pèsonèl yo. Yo itilize l lè yo vle. Pou fè moun yo vle pè. Oubyen pou elimine moun yo vle. E yo tèlman fè l de fason efikas e avèk pwisans, yo reyisi elimine le prezidan de la repiblik anndan chanm lakay li. Ok? Donk, se ki ve di, nou konsyan ke. Atak sa yo ke mwen menm pèsonèlman m te sibi, paske se avè mwen w ap pale jodi an, se mwen w poze kesyon an, nou konn, nou konn kote yo soti, ou konprann mwen? Yo soti nan menm sistèm sa a, nan menm mesye sa yo ki genyen, ki bay tèt yo lejitimite de la vyolans, ok, e ki bay tèt yo, ki kreye yon machin densekirite ke yo itilize lè yo vle l pou avantaj pèsonèl li yo, sètadi pou yo konsève kontra ke yo gen avèk leta, pou yo voye prezidan ke yo vle ale, oubyen pou yo met moun yo vle prezidan, e vwala, oubyen pou fè presyon sou pèp lan, pou vire pèp lan kont leta. E donk se, an n di se de strateji, se de taktik ke nou abitye ansanm avè yo, nou konn ki kote yo soti. Ou konprann? Paske gen ekip moun la ke yo ap arete pandan ane sa la kap fini an la, gen moun la yo arete yo di w li klèman se de moun ki patisipe nan destabilize peyi an, nan nan ame bandi, nan nan e kreye yon sitiyasyon densekirite, yon sitiyasyon de prekarite ekonomik e sekiritè anndan peyi a. Donk, se jan de moun sa yo ki gen jan de pouvwa sa a, ou konprann, ki kapab, ki kab fè apèl, ki kab di, ekout, mwen menm mwen vle voye yon mesaj bay tèl moun, men kòman m vle voye l? Donk se, se, se yon nan bagay ke m ka ajoute avèk sètitid menm, mwen ta di. pa rapò a atak sa yo ke mwen menm pèsonèlman m te sibi. Lè gen modèl atak sa yo, lè nou, lè w retounen lakay ou, ou rankontre papa w, ansyen prezidan Jovenel Moïse, ki jan w wè l? Li afole epi l di w monchè w sòti twòp, oudiwens ou pa bezwen al travay ankò, ou pa bezwen al nan biwo, ki jan w te wè l? Ki jan l resevwa w?
Monchè, anvan m ap pale sa ansanm avèk yon moun epi m ap di l ke M pa konn si nou konprann nan ki nivo ke Jovenel Moïse t on kokenn chen politisyen. Men lè m di on kokenn chen politisyen, se kòmsi se on moun ke yo te fè l pou l fè sa. Ok. Donk, ou genyen papa a ki a anbake, byen sûr, lè w tande yo atake machin pitit ou. Ou se on papa. M imajine ou menm ou se on père de famille. Imajine kòman w t ap santi w. Mwen menm mwen se on père de famille, m konn kòman m t ap santi m. E ou gen sa a ki angaje, men answit toutsuit fòk, e li l prezidan de la repiblik, fòk li reprann wòl li antanke prezidan. Donk li pase tout swit nan mouvman ankèt, mouvman ranfòseman de sekirite menm si se pou yon moman, e byen sur dan de konsèy ki sanble egzakteman a sa w sot di an, ou pa ka fè zòn sa a, ou pa ka fè m sa, ou pa ka al la a, ou konprann, fon ti rantre tèt ou e rete lakay ou, ou konprann, epi mwen menm li te difisil pou mwen pou m respekte sa paske mwen son antreprenè, M se yon antreprenè aktif, m se yon antreprenè ki renmen sa m ap fè antanke biznismen, donk ki fè ke m toujou vle sou tèren, m toujou vle nan biwo m etou. Men dèfwa ou oblije respekte l, ou konprann, ou oblije bay lòt moun responsablite fè travay ou an epi ou menm ret tann adistans, jere adistans paske nan moman an gen twòp risk pou malè rive w, ou konprann. Donk se se jan de dispozisyon sa yo ke nou konn pran nan fanmi an. Epi men toujou avèk kouraj, toujou avèk serenite. Epi lepè m te toujou konn di m nou konn nan kisa nou rantre. Ou konprann? Mwen menm li te gentan fè m konnen depi 2015 nou nan kisa nou pral antre an donk e l pap fasil. Donk se ki ve di e fò nou fò n kanpe djanm ou konprann pou n pase atravè li e se se youn nan rezon tou k fè m toujou di anpil moun pa konn sa li menm li tap Li te prese pou rive 7 jiyè, 7 fevriye 2022. Prese, prese, prese. Li te vle fini avèk manda a. Li te vle fè tout sa li te pwomèt yo byen sur, men li te vrèman vle pase a otre choz. Donk, bon, jan nou di, nou pral pale de sa anpe, anpe, anpe pli ta, men malerezman yo pa t ba l privilèj sa.
Ok e banm banm petèt ale sou e kesyon sa avè w paske w sot pase sou li pou poukisa daprè w tout e acharnement sa yo kont ou Joverlin pede tire sou machin ap chache n ou panse se entimidasyon oubyen pè oubyen paske yo panse ke ou ta ka vin ranplase papa w?
Monchè m panse se yon. M panse son melanj de plizyè bagay ok premyèman gen jis le fè ke yo wèm pirman kòm pitit Jovenel Moïse e m pat m pat pou kont mwen m gen ti frè m gen ti sè men mwen menm m pi aje se mwa le premye donk ski vle di m yon ti jan pi aktif anndan peyi a donk nèg yo konnen ke si yo manyen m oubyen si yo ka fè m pè yo otomatikman ap fè papa m pè tou ou konprann donk se te strikteman gen pou wè m ta kab di premye dimansyon bagay la li strikteman gen pou wè avèk papa m mwen m son domaj kolateral ou konprann. Se se malerezman premye dimansyon an. Mwen menm sa se premye bagay ke m panse. Dezyèmman, mwen gen yon mindset politik ke jan ke nou kapab wè ke m eksprime l pandan 2 dènye ane yo, sitou ete ane sa a, kote m te deside chita abòde de sijè ke m pa t abòde avan, se se an n di e konsa mwen menm mwen te wè politik lan an Ayiti. Trè sanblab avèk papa pa m nan e ki se jisteman yon politik m ta kapab di. dirèk on politik ki pa pase sou kote, son politik. Si pwoblèm nan la, idantifye pwoblèm nan, pote yon solisyon pou li. Donk mwen menm mwen te trè sipòte papa m nan sa. M panse ke petèt sa te ka fè yon seri de moun fache. Sa m pral di an fò men petèt moun ki anndan menm li te ka fè yo fache. Ok. Paske mwen menm mwen te gen bon relasyon. objektif ansanm avèk papa m ke li menm li te renmen, li te apresye sa anpil ou konprann paske moun pa konprann sa ke menm menm si se fanmi anpil fwa lès lè lè yo ap gade prezidan yo wè l kòm yon opòtinite ou konprann a chak fwa ke yo wè l yo gen yon bagay yo bezwen yon bagay yo ta renmen yon bagay ou konprann tandike ki fè ke dèfwa menm si l poze yon kesyon li mande yon konsèy Si konsèy oubyen repons ke yo pral ba l lan riske fè l pa kontan, yo evite ba l konsèy lan. Èske w konprann mwen? Tandiske mwen menm, m pa t janm nan relasyon sa avèk papa m. Mwen menm, sa m panse an m ap di l. Anfendkont, se twal prezidan, se ou menm k ap pran desizyon, men mwen menm m pa renmen sa a. M pa kwè se bon fason l ta sipoze fèt la. Ou konprann? Donk mwen menm mwen te kreye relasyon sa a avèk papa m. E se yon relasyon ki te vin fè ke dèfwa m kanpe nan yon seri de reyinyon ki piblik, reyinyon kote gen konseye e tou sa, e m pa nesesèman dakò avè yo. Ban mwen 2 egzanp, ban mwen 2 egzanp konsa. Ban m 2 ka ou sonje.
Monchè, e m sonje pa egzanp yon ka sou lè nèg yo ap monte kòb la, ok. E dola ap monte, le fè ke dola ap monte li vin fè presyon sou pouvwa dacha pèp la, pèp lan fistre, bank yo ap fè kòb, pèp lan menm nan mizè. Epi ou genyen. E konseye yo ki di prezidan an bon fòk yo antouka konsèy pa yo an se te m ta kapab di jan pran yon seri de desizyon politik ansanm avèk brh, Bank Santral, pou vin envèse donk enjekte lajan ankò anndan menm sistèm bankè k ap bay pwoblèm nan pou vin envèse vapè nan pwodui sa. Men lefètke bagay lan te rive la a tou fò n pa bliye te gen yon travay de presyon k t ap fèt. pa rapò a yon seri de mesye ki se ekonomis anndan peyi an, des économistes chevronnés, ki te fè yon kanpay nan radyo pou ap responsabilize Leta sèlman pa rapò a kesyon dola. Tandiske gen bank ki fè plis kòb nan chanje kòb ke nan nenpòt lòt tranzaksyon bankè, men yo pap janm di sa. Ok. Mwen menm ki te fè pati reyinyon sa a, m chita nan ti kwen m, lè papa m ban m lapawòl, mwen menm mwen sonje m te di, ekout, mwen menm men ki solisyon papa m t ap pwopoze nou e ki ap koute byen mwens kòb, Paske solisyon yo yo vrè, se youn nan pwoblèm mesye yo te gen avè m. Se ke ou genyen yon yon senk, sis ekonomis k ap fè yon kanpay, k ap mache nan radyo, k ap prezante pwoblèm nan, eksplike pèp lan pwoblèm nan avèk yon seri de tèm ke pèp lan pa menm ka konprann. Paske yo jwenn bagay yo konplike. Yo te ka eksplike pèp lan pou pèp lan konprann li, men fò yo itilize gwo mo, fò yo itilize gran langaj e tousa. Sepandan, lè w se pwofesyonèl nan yon sektè, se responsablite w pou idantifye pwoblèm nan, eksplike pwoblèm nan, men se responsablite w pou pwopoze solisyon tou. Ou konprann? Donk mwen menm youn nan bagay ke m te pwopoze se te ben poukisa nou pa envite mesye sa yo pou yo vin fè yon jan de konvansyon kote yo chita nan youn nan sal konferans palè yo ki filme pa Radyo Nasyonal Dayiti, Televizyon Nasyonal Dayiti epi kote ke yo pral analize pwoblèm nan an pwofondè devan tout pèp la epi yo pral pwopoze yon solisyon, se ekonomis yo ye. Ok? Jan de apwòch sa yo pa t byen vi Paske li pral pote yon, li pral pote yon, yon vrè repons, ou konprann? Li pral pote yon vrè solisyon. Tandiske se pa tout moun, mwen pa di tout moun pa t, pa t chèche vrè solisyon non, men m di se pa tout moun, li pa t jeneral, se pa tout moun ki te bò, ki te bò kot prezidan an, ki te gen menm ajannda avè l, ki te vle vrè solisyon. Donk m panse sa a te ka deranje kèk moun. E sa m ba w yon egzanp, men gen dè dizèn dòt. Ou konprann? E an n di m te m t on ti jan woke, mwen reveye rapid, m te reveye bonè nan politik, mwen konprann politik bonè. Ok.
Ok. Lavi pitit chèf deta pa fasil. M panse m ka di l konsa. E nan debi pouvwa prezidan Jovenel Moïse la ou te plizoumwen alèz men lè w ap pran 2019, 2020, èske w te rive yon kote ou di tèt ou kèt li lè pou papa m soti tèt li nan bagay sa a? Èske w konn pase nan tèt ou ou di e. Pardon, ou di papa w, monchè jan bagay la ye la, nèg yo ap bare w lawout epi y ap tiye moun bagay ap rive kidnaping tout bagay, fon kraze kite sa.
Monchè, anvan m reponn dezyèm pati an, an m tounen sou premye an, ou di lavi, lavi pitit chèf deta pa fasil. Sa depan de 2 bagay, li kondisyonèl, li depan de ki chèf deta e li depan de kisa pitit chèf deta a vle fè. Paske se pitit chèf deta a deside se bagay kap pase anndan leta a pa enterese l se pa bagay ki konsène l la vi l ka trè fasil si l deside ke reyisit pwofesyonèl li pa enpòtan pou li la vi l ka trè fasil ou konprann e si l deside ke li pa oblije bay opinyon l sou desizyon etatik ou byen li mete tèt li nan yon pozisyon kote ke moun kab ann di fache kont li menm la vi yo ka trè fasil. Donk se sa m te vle, m te vle jis di sa, li kon, li kontekstyèl, ou konprann? Mwen menm pa m nan pa t fasil, sa m konnen. Donk m pa ka pale pou lavi lòt, lòt, lòt, lòt moun, men mwen menm pa m nan m konnen ke li pa t fasil. E pa moman trè difisil, twò difisil. Men pou vini a dezyèm pati kesyon an, youn nan sèl rezon ki fè ke m pa t janm ken pozisyon sa, e se rezon sa tou ke papa m pa t janm anvizaje demisyone, se paske l konnen si l te fè l, ou wè sa nou gen nan peyi an jodi an la, se egzakteman sa n ta pral genyen. Paske ou gen yon gwoup mesye nan klas politik lan avèk, plis nan klas politik lan men soutni pa nèg ki nan klas ekonomik lan, nan elit ekonomik lan, ki yo menm yo vle pran pouvwa a lè ou la fason, jan yo di l nan lari a, e ki gon sèl fason ke yo wè yo kab pran li, se toujou nan tranzisyon. Yo pa vle kontinite konstitisyonèl. Yo pa vle pou yon prezidan fini yon manda, li fè eleksyon, menm si se ankò yo menm ki ta kab genyen. Yo pa vle l. Menm si tranzisyon an ta dire yon mwa, fòk gen tranzisyon. E se sa ke Prezidan Jovenel, papa m, pa t vle ditou. Paske lè w kreye vid konstitisyonèl sa, se li menm ki kreye enstabilite a. Se nan moman sa a vye kontra yo siyen. Se nan moman sa a ou pèdi kontwòl etatik enstitisyon yo. Se nan moman sa a bandi pran teritwa a. Se nan, ou konprann? Li te gentan wè l ap vini. Paske lè w, lè w a chak fwa mete tèt ou nan afè tranzisyon sa a, li pa yon li pa yon, kòman m te ka di, yon dispozisyon ki si konstitisyonèl ke sa. Donk, se ki vle di, li pwòch anarchi. Lanarchi vle di ke tout moun fè sa yo vle. Sa n ap viv an Ayiti jounen jodi an la. Se pa sa? Tout moun fè sa yo vle. Enstitisyon yo pa ase fò pou anpeche pèsonn moun fè sa yo vle. Leta pa gen pouvwa Koerasisyon, donk li pa ka arete pèsòn, li pa kab fè, li pa ka, ou konprann? Li pa, menm lè li fin arete moun yo, li pa ka garanti ke li kab kenbe yo nan prizon. Donk se, se, se, se le kawo total. Se sa a ke Prezidan Jovenel te gentan wè kab vini, ki fè ke malgre tout kou mesye yo ba li, li di l ap fè eleksyon, lap fini manda a. Paske se pi bèl kado li te kab fè peyi a. Li pa ta ka yon pèp fin vote l mete l antanke prezidan epi l kan bagay lan kanba mare epi pou l vire do l pou l lage pèp la nan sitiyasyon sa a la. E moun yo panse se te blag. Depi 7 jiyè 2021 koudeta fèt. Se yon koudeta. Pa vre? Depi 7 jiyè 2021 nou nan yon dinamik de gouvènman de tranzisyon. Sa fè plis ke 4 an wi ke nou nan dinamik. Lè, lè papa m te konn di bagay lan piblik, moun yo pa t kwè l. Papa m te di nèg sa yo ka fè n fè 10 an nan tranzisyon wi. Lè w ap di moun yo sa, moun yo ap di men non monchè, tranzisyon pa ka dire plis ke 1 an, pa ka dire plis ke 2 an. Si w pran tranzisyon ki te fèt de 2004 a 2006 la, Aristide finalize se 2 an. Men, men la se yon tranzisyon 4 an edmi la. ki chanje vizaj, ki chanje fòm, ki chanje tèt, men se menm tranzisyon an. E katrè edmi sa a, se pi ba ke nou rive nan tout istwa nou antanke pèp, se pi ba ke nou rive. Se, se, m vle pèp lan sonje sa a. Men ki mal, men ki mal yon vid konstitisyonèl kapab fè yon peyi. Men ki mal lè yon prezidan pa fini manda l, li pa fè eleksyon pou l remèt pouvwa a kòrèkteman ka fè yon peyi. Pou pwochèn fwa, menm gwoup moun sa yo pral chanje fòm, chanje vizaj, chanje diskou pou yo vin di nou se yo pa voye entèl ale n ap mouri pou jiskaske yo tye l nan figi nou paske yo te gentan tye imaj li, yo tye moralite l. Pou nou menm nou kanpe pou nou di non, nou pa p kite sa pase ankò paske nou konn rezilta a. E lè bagay la pa bon pou pèp la tout nèg sa yo sa yo fè? Yo foure men nan tiwa yo pran dezyèm paspò yo, pa ayisyen sèlman, yo pran dezyèm paspò yo vire do yo. Yal byen vye. Se kounye a ki parèt on jan e pa bèl ditou paske avèk la prezidans Donald Trump dezyèm paspò briganday an Ayiti, briganday nan peyi dorijin ou Wap mal vu e ou pap alez lakay moun sa yo. Jovenel pou nou fini nan pati sa pou m antre nan sa petèt kap enterese anpil oditè kap tèks mwen de tanzantan sou koze 7 jiyè e nan ki moman bagay yo vin sere e nan manifestasyon moun pa ka pran la ri ou sonje ou fan pil tan ou pa ka soti ou oblije ret lakay ou.
Monchè, m pa vle, m son, m son nèg ki trè trè humble, ou konprann, e m pa, m pa renmen voye flè sou mwen, m pa renmen montre m nan gran piblik ou whatever, men m ap di w trè byen, mwen menm, pa gen yon moman ki te gen manifestasyon nan peyi an ke m pa t sòti. Lè premye peyi lòk ki genyen, jisteman, 7 jiyè 2018, egzakteman 3 zan anvan asasina papa m, mwen rele ajan sekirite m, mwen di l yo, m ap desann kot papa m nan, paske kay papa m avè m te gen yon 15 minit de distans, ok. Mwen di map desann kay pam paske map relel mwen paka jwenn li em tande manifestasyon ap monte sesi mesye yo dim san fason pa gen moun kap kite w soti mdi mesye yo na barem si nou vle paske mwen mprale mesye yo oblije mete jilè pa bal sou mwen mete kas nan tèt mwen poun kap desann al nan pèlerin 5 poum al kot papam ok voye moun an avans sou moto fè wout ouvè wout debare wout paske mache kèskòf bare tout kote bare fè wout pa anndan mwen rive lèm rive. Mwen jwenn papa m pou kont li. Eske nap tande byen pèp ayisyen an? Peyi lòk hein, pa gen yon minis, yon konseye, pèsòn ki vin jwenn prezidan an. Mwen jwenn li pou kont li nan sal konferans li. Gwo tab devan l, li ap nan telefòn li, lap eseye wè kisa l kab jere avèk tout moun ki fè konnen yo pa ka vini yo. Lè m rive l wè m li fè m, Jovv, kote w pase? Premye kesyon l poze m, kote w pase? Di m fè m pase sou wout. Yo di m tout nèg di m yo pa ka rive la. M di paske yo pa vle rive la. Mwen m te vle rive. Lè m ap tounen nan aswè paske m kite kay mwen te nenpòt twazè di maten paske bon lè sa rankont te gentan fèt gon seri de moun ki te vin vini e tou sa donk prezans mwen pa t nesesè ankò. Lè m ap monte se moun ki konnen Pèleren byen m ap kite Pèleren 5 m ap monte m kwè sou lòt bò a gon mòn yo lage yon gwo wòch sou machin mwen yo kraze rapò machin nan. Paske jisteman tout moun ki tap pase se, se, se, imajine yon machin blende pou kraze kapo l, donk se pa yon ti wòch ke nèg yo, ke nèg yo lage a. E si wòch lan te tonbe sou vit lan, m panse l te kab, li te kab kraze vit lan, gwosè wòch la, enpak ke l te fè sou machin nan. M vin montre papa m machin nan aprè, m di l men machin li yo te lage wòch sou li a. Men se jis pou m di w ke mwen menm mwen pa bay tèt mwen limit sa a. Mwen menm mwen konnen ke, e, m pa met tèt mwen an danje, m pa fon seri, m pa pran desizyon ki swisidè, lwen de la. Men an menm tan, e si m ta di w m pa pè, sa vle di se manti m ap ba w, tout moun konn pè, se yon emosyon ki purement humaine. Men, mwen menm pè lakay mwen pa anpeche m bouje. Pè fè m konsyan de danje a men l pa anpeche m aji. Donk, pandan tout peryòd manifestasyon sa yo, pandan tout peryòd ke yon seri de gwo zotobre fè papa m konnen ke yo pa t ap vin jwenn li, yo pa t ap vin ede l nan jesyon kriz la, premyè kriz wi an pasan, mwen m te la.